Salut tout moun e byenveni sou chanèl Sidde Official la. Sa konn rive ou konn wè 2 moun nan yon relasyon ou mande tèt ou kòman moun sa yo fè ap viv alèz konsa. Ebyen sa ki pi enpòtan pou konnen sèke nan yon relasyon sa ki pi esansyèl la se konnen youn lòt e aseptel nenpòt jan li a. Yon bouk koup reprezante ant de moun. Pou lanmou, gen moun ki prè pou fè anpil sakrifis. Malgre tout definisyon tèm sa a, li toujou rete ineksplikab paske li manifeste kote l vle. Pa egzanp, gen lanmou ant de moun ki vrèman etonan e sa ka fè w fè anpil refleksyon. Konsa tou, gen moun ki gen lanmou pou yon bagay ki pa menm yon imen. Ebyen, san pèdi tan, n ap pase nan videyo a kote nou pral dekouvri 5 koup etonan ki egziste tout bon vre. Jis avan nou kòmanse map mande w bay video a yon like si w apresye ide a, abòne ak chanèl la e pa bliye apiye sou ti klòch notifikasyon an yon fason pou resevwa yon notifikasyon a chak video nap lage sou chanèl la. Zen Jaja Li se yon ekspè nan entèlijans atifisyèl ki se orijin chinwaz, li pase kèk ane ap chèche vrè lanmou l lan. Li swete rankontre yon fi avè l pou l pataje vi l san toutfwa pavini a jwenn li. Enbyen, li te rive jwenn sa l t ap chèche a, li te envante yon wobo imanoyid ki sanble ak fanm epi l marye avè l. Anfen, rèv li reyalize, an revanch, ka jèn gason sa a sisite anpil kiryozite. Kòman ou ka ini avèk yon wobo epi pou viv yon lanmou atifisyèl avè l? E poutan pou zen Jaja a sa pa gen anyen etranj e li espere wè kèk jou ere avèk wobo l la ki se Ying Ying. Dayè envantè sa enfime ke l konte mete a nivo wobo l la ka mache epi fè kèk tach menajè menm jan ak tout lòt epouz yo.

Aprè anons gwosès yo, 2 koup yo deja konnen pa medya yo epi yo kontinye ap afiche yo kat la, sa ki ranfòse plis popilarite yo. Men sa pa t osi fasil pou yo, notamman pou fiti manman yo ki pral santi yo fatige pou tout tan y ap pran foto e aranje pou mari yo abiye konstaman idantik. Sepandan, anyen pa pi bèl ke 2 bèl koup sa yo ki devwale moman bonè yo pataje, epi revele nan tout mond lan nesans 2 pitit gason yo ki se Jet ak Jax. Ebyen 2 koup sa yo kontan anpil dèske yo devni paran, doubleman paran paske 2 gason yo te plis ke 2 frè ke 2 kouzen. Ailey Kirsten se yon jèn Ostralyèn ki menm jan ak tout fi nan laj li an ki reve rankontre lamou. Yon bon jou li arive jwenn li e se te yon kout foud depi lè sa li kòmanse viv yon bèl istwa damou ak mennaj li. Li dezire pataje enstan bonè l avèk li e l pa ezite pibliye detanzantan foto yo ansanm. Foto l yo fè kèk entansyon byen antandi men malerezman li sibi an egalman anpil kritik akoz de chwa l la. Ebyen selon kèk moun mennaj li an pa bo gason e anplis li se yon lòt orijin. Men jèn fi a pa tande anyen nan sa kòm pou mennaj li lanmou pa gen koulè. Prèv la sè ke 2 jèn sa yo rete ansanm pandan yon bon peryòd epi fòm di sa yo genyen batay la kont kòmantè negatif yo sou entènèt. Jèn ostralyèn sa fini pa genyen admirasyon de anpil moun donk yo marye. Victor Ibe se yon konseye popilè Nijeryen ki trè koni paske l jwenn lanmou pou li menm menm sou rezo sosyo yo. Men yon jou li pran yon desizyon ak tout moun sou kont li yo pou l fè yon anons ki vrèman enkwayab. An efè li anonse ak moun k ap swiv li yo ke l pral marye ak li menm menm. Victor Ibe te pibliye yon kat maryaj li te anonse inyon Victor ak Victor e li te menm envite ak zanmi l yo pou yo te asiste ak solo Ganil lan. Jèn Nijeryen an te menm felisite pa anpil moun pou chwa l la. Neyanmwen sa te sètènman atire kèk anni, paske solo Gani an vle di maryaj ak ou menm menm se yon pratik ki entèdi. Byenke li se de plis an plis adopte, men aprepwè ke Victor ap mennen yon vi ki konble ak lanmou depi lè l fin marye a. Jèn gason sa kanmenm fè chwa l la e li sètènman enspire kèk lòt moun pouse fè menm bagay avè l. Mannken kolonbyen sa Dana Sultana ak mari Esteban Londro fòme yon bèl koup kote ke linyon ranfòse pa yon maryaj e dezi yo se fonde yon fanmi. Sof ke koup sa pa sanble ak lòt yo. Sak fè sa se paske Dana Sultana ne gason epi Esteban ne fanm. Malgre patikilarite komen yo genyen, yo veki plènman istwa damou yo e yo arive marye e rèv yo te rive menm reyalize, lè Esteban te tonbe ansent pitit gason yo Ariel. Se yon moman de pur bonheur, Esteban ak Dana ki pa ezite pataje foto yo sou kont Instagram yo pou pi gran plezi pou moun kap swiv yo. An revanch, sa te susite etonman ak sipriz de anpil moun ki choke wè Dana ap anbrase vant mari l. Sa ki lèse poutan koup sa toutafè pa diferan. Yon gran mèsi ak ou menm ki rive nan fen videyo a, map mande w abòne ak chanèl la si w potko fè sa e aktive ti klòch notifikasyon an pou w pa rate okenn videyo sou chanèl la. E pataje videyo a pou l ka rive jwenn plis moun. Babay nap tande vam ankò nan yon lòt videyo sou menm chanèl sa.